Zanmi Olamigrante, gwo bonjou, bonswa pou nou tout. Pa bliye w ap swiv emisyon pa w la ki se Olamigrante Noticias akonpanye de zanmi w ki se Lifèt Nelson depi nan peyi Chili, vil Temuco, rejyon Araucanía. Nou salye w e nou remèsye w lefètke Ou te toujou rete konekte ansanm avè nou diran tout jou nou te fè nou pa tan prezante jounal sa a e nou di w mèsi kontinye swiv jounal la ansanm avèk nou sou chanèl Li Fèt Nelson an nap envite w chak lè w al sou chanèl la si w potko abòne abòne e peze ti klòch la pou kapab toujou genyen enfòmasyon yo. N ap raple w jodi an se madi 5 me 2020, n ap envite w rete branche, n ap retounen pou nou pote bilten de fòmasyon yo pou ou. Hora migrando, la hora para todos.
Yon lòt fwa nou salyew e nou diw mèsi lefètke ou fè nou konfyans e ou toujou rete konekte ansanm avèk nou e nou konnen ke ou se zanmi nou e nap kontinye travay pou nou satisfèw. Nou prale dirèkteman nan peyi Dayiti, nan peyi Dayiti jou kite lendi 4 me 2020 an, Ministè Sante Piblik anrejistre an total 100 ka kowona viris e an total yo genyen 11 moun ki mouri, yo genyen 10 moun ki rekipere e an menm tan yo genyen 79 moun ki aktiv nan kesyon kowona viris. Nap kite peyi Dayiti pou nou antre dirèkteman nan peyi Chili. Plizyè konpatriyòt ayisyen viktim pandan fen mwa avril la pou antre nan mwad me a. Genyen Jean Rico ki te mouri nan komin La Cistena jou ki te 29 avril la aprè l te fin resevwa 3 bal nan tèt, se deklarasyon sa madanm li te ba li e n ap raple w tou Jean Rico te nan yon ti diskisyon ansanm avèk yon mèt kay, diskisyon an te arive koze lefètke Jean Rico te fè sa ki rele su arriendo nan peyi Chili e nan peyi Chili anpil pwopyetè kay pa renmen sa ki rele su arriendo e se menm okazyon sa nou pran pou nou di w zanmi lè ke ou anfèmen yon kay nan men yon chilyen pa al reafème l ba yon lòt konpatriyòt ayisyen sa kapab koze pwoblèm. Yon lòt bò, yon jèn ayisyen blese gravman nan Talaganta kote ke yon chilyen ta tire sou li ak yon fizi de chas kote ayisyen sa a gen 2 janb li ki blese e sa rann li pa kapab fè anyen e aktyèlman la Konpatriyòt lan ap pran swen, se deklarasyon Asosyasyon Lavwa dè Imigran nan Talaganta fè nou konnen e n ap raple konpatriyòt yo tou pou nou pran plis prekosyon ansanm avèk Chilyen yo paske nou retwouve ke nan jou sa yo genyen plizyè konpatriyòt ayisyen ki viktim e genyen yon fi tou ke yo ta di ki ta viktim le fèt ke li malad lal lopital ki ta bezwen san men yo ta pa vle ayisyen yo bal san men se pa de bagay ki twò konfime men anpil moun ap fè pale de sa men nou jis fè ti raple w sa pou kapab eseye pran plis prekosyon.

Arive nan espas la, yo idantifye ke genyen yon lokal ki vann pizza e yon lokal kote yo fè mèb e yon legliz ki arive ensandye nan dife sa ki eklate nan komin Balpalaiso jou ki lendi 4 me nan aswè a. Nan peyi Chili, jou ki madi 5 me 2020 an, yo anrejistre 1,373 nouvo ka kowonaviris e ladan gen 85 pou san se nan Santiago, nou kapab di nan rejyon metwopolitèn nan e ki vin bay yon total de 22 016 ka kowonaviris an tou nan peyi Chili e yo anrejistre 5 moun ki mouri ki vin bay yon total de 275 moun an tou e yo genyen 10,710 moun ki deja rekipere nan kesyon kowonaviris. Sou-sekretè sante piblik nan peyi Chili an ki se Altulo Zuñiga anonse ke yo genyen 460 moun ki ospitalize e yo genyen 356 ladan yo ki konekte anba vantilatè mekanik e nan 356 sa genyen 77 ladan yo ki nan yon sitiyasyon trè kritik e an menm tan tou yo anonse ke yo genyen 640 vantilatè ki disponib sou tout teritwa peyi Chili a pou nenpòt moun ki ta bezwen e nan nenpòt kote yo prè pou yo transpòte yo trè rapid. Zanmi fanmi se tout enfòmasyon sa yo ke nou te pote pou ou pou jodi 5 me 2020 an e nap raple w kontinye rete konekte ansanm avèk nou pa bliye lè wal sou chanèl la toujou bay yon lak si w potko abòne fè l e pa bliye peze ti klòch la Pou kapab jwenn tout notifikasyon yo a chak sa ke nou lage zanmim map envitew pran plis prekosyon ou menm ki nan karantèn nan si w pa bezwen pa sòti paske de jou an jou moun ap kontamine plis se te yon plezi pou nou te ansanm avèw se te zanmi w Lifèt Nelson pou Olamigrante Noticias babay zanmim kenbe fèm pa moli.